Ki jan Ayiti fè ede Etazini vin pi gwo peyi nan mond lan? Èske w te konnen si revolisyon ayisyèn nan pa t rive, Etazini petèt pa t ap vin pi gwo peyi nan mond lan jodi a? Sa ka sanble etranj, men istwa montre nou ke batay zansèt nou yo, pou libète te chanje avni Ayiti, te chanje avni Etazini, te chanje avni Lafrans, epi menm lemond antye. Jodi a, ann dekouvri ki jan Ayiti te jwe yon gwo wòl nan youn nan pi gwo tranzaksyon nan istwa. mond lan. Anvan Ayiti te rele Ayiti, peyi a te rele Sendomeng. Jan m te eksplike nou nan yon videyo anvan, kote Sendomeng li menm te rele Santo Domingo. Se te koloni ki te pi rich nan tout Anpi Franse a. Ayiti, ki te Sendomeng alepòk. Yo te pwodui sik, kafe, kakawo, ak koton. Lafrans t ap fè anpil lajan gras ak koloni sa a. ki se Ayiti, yo te menm rele l Sendomeng, pèl Karayib la. Men, richès sa a te bati sou do plizyè santèn milye esklav afriken ki t ap travay nan kondisyon ki te terib anpil. Nan ane 1791, yon gwo revolisyon pete. Esklav yo leve kanpe pou mande libète. Batay la te dire plizyè plizyè ane. Gen anpil gwo lidè ki parèt tankou Tousen Louvèti, Jan Jak Desalin, Anri Kristòf ak anpil lòt ankò. Men, pandan revolisyon an t ap kontinye, ann Ewòp yon lòt non t ap monte sou pouvwa a. Li pa t vle sèlman kontwole Lafrans, li te vle rebati yon gwo anpi fransè nan Amerik la. Pou sa rive fèt, li te bezwen kenbe Sendomeng, ki se Ayiti. Paske Sendomeng te pi gwo sous richès li nan moman an. Tande wi! Sendomeng sa, se li li rele Ayiti. Men alepòk li te Sendomeng E Repiblik Dominikèn te Santo Domingo. So, paske Sendomeng te pi gwo sous richès nan epòk la. San Sendomeng, rèv li a pa t ap ka reyalite. Pou reprann kontwòl koloni an, Napoleyon voye plis pase 30 mil sòlda anba kòmandman bofis li, Jeneral Charles Leclerc. Objektif la te fè klè, kraze revolisyon an, retabli esklavaj epi reprann tout richès koloni an. Maladi tankou lafyèv, la fièvre jaune, te touye dè milye sòlda fransè. Anpil istoryen di se pa sèlman bal ki te bat Lafrans, Se te konbinezon kouraj revolisyonè yo ak maladi twopikal yo. Finalman, Lafrans pèdi batay la. Napoleyon vin rann li kont li pa t ap ka reprann Sendomeng. Epi, se la istwa a pran yon lòt direksyon. An menm epòk la, Lafrans te posede gwo tèritwa nan Amerik dinò. Yo te rele l Louisiana. Louisiana ki nan Etazini nan moman. Men, pa konfonn Louisiana epòk sa a ak Eta Louisiana jodi a. Teritwa Louisiana a te prèske double gwosè li ye jodi a nan Etazini. Li te kouvri tout oswa yon pati nan plizyè eta ameriken jodi a. Napoleyon te konprann yon bagay, si li pa t ka rive kenbe Sendomeng, li pa t bezwen Lwizyana ankò. Poukisa? Paske Lwizyana te fèt sitou pou bay manje ak sipò ekonomik pou Sendomeng, Sendomeng ki se Ayiti. San koloni ki t ap fè richès la, lòt tèritwa te pèdi anpil valè pou Lafrans. Anplis de sa, Napoleyon te bezwen anpil lajan pou lagè li yo ann Ewòp. Se konsa, an 1803, li vann tout tèritwa Lwizyana bay Etazini. Pri a sete 15 milyon dola. Jodi a, sa ka sanble anpil. Men, pou yon tèritwa ki te plis pase 2 milyon kilomèt kare, anpil istoryen konsidere se kòm youn nan pi bon acha nan listwa. Gras ak acha sa a, Etazini prèske double gwosè li. Li vin gen aksè ak gwo rivyè Mississippi a. Li jwenn anpil tè pou agrikilti. Li jwenn nouvo vil. Li jwenn nouvo resous natirèl. Epi pita, san viktwa evolisyon ayisyèn nan, èske Napoleyon t ap vann Lwizyana? Anpil istoryen reponn, Petèt non, paske si Lafrans te kontinye kontwole Sendomeng, Napoleyon t ap toujou bezwen Lwizyana pou soutni anpil nan Amerik la. Sa vle di, batay zansèt nou yo pa t sèlman chanje istwa Ayiti, yo te enfliyanse devlopman Etazini tou. Men, li enpòtan pou nou rete egzat. Sa pa vle di Ayiti te vann Lwizyana. Se Lafrans ki te vann li bay Etazini. Se gwo diferans. Se poutèt sa, anpil istoryen di Ayiti. te gen yon enfliyans endirèk sou youn nan pi gwo evènman nan listwa Etazini. Yes, nan listwa Etazini, Ayiti te gen yon gwo enfliyans. Istwa sa a montre nou yon bagay enpòtan, yon ti peyi ka gen yon gwo enpak sou lemond. Ayiti te premye repiblik nwa endepandan, li te kraze sistèm esklavajis la, li te enspire lòt pèp k ap chèche libète, epi, san. anpil moun pa konnen. Li te enfliyanse tout agrandisman Etazini. Se yon pati nan listwa nou ki merite plis pou moun konnen. Alò, sa fè nou konprann ke Etazini te jwenn yon bon sipò nan men Ayiti, Pou yo sa yo ye jodi a. Si w dakò avè m, di mwen non nan kòmantè a. Sa w panse de istwa Ayiti avèk Etazini? Si w renmen kalite videyo istorik sa a, pa bliye. Like oubyen j'aime jan yo dil la, pataje oubyen share epi abone ak chanèl la si se YouTube wap gade si se sou Facebook la pa bliye tape sou videyo a pou ka wè si w follow si w pako follow klike follow paske mwen gen anpil lòt videyo map vini avèk yo pou nou ke Bondje beni. Ou menm ki tap tande ya e ke Bondye beni Haïti. Mèsi.